Mwen salye tout moun, non pa mwen se Beauséjour Asnel, pwofesè istwa. Jodi a nou pral rakonte w istwa 3 zan koudeta, soti 1991 pou rive 1994. Nan dènye chapit nou te wè a, nou wè jan lame a ranvèse prezidan Aristide, depòte l Etazini, e la a prezidan Aristide pral pase 3 zan. Donk se istwa sa jodi a nou pral rakonte. 30 septanm 1991, lame a ki gen nan tèt li jeneral Raoul Cedras ranvèse prezidan Aristide pa yon kou deta. Se youn nan kou deta ki pi sanglan ki pase an Ayiti. Paske pandan moman kou deta, lame a fizye anviwon 5 mil moun. Jeneral Raoul Cedras konnen Prezidan Aristide te trè popilè. Li konnen popilasyon an p ap aksepte koudeta. E se sa k fè Cedras te gentan plase nèg li yo nan yon seri de zòn estratejik. Yon fason lè popilasyon an soti nan geto yo pou vin reklame pouvwa, pou ta fizye yo. Efektivman, Jeneral Raoul Cedras asasinen anviwon 5 mil moun. Jeneral Raoul Cedras arete Prezidan Aristide, depote l Venezuela, de Venezuela, Prezidan Aristide antre Etazini. Lè Prezidan Aristide rive Etazini, Etazini kondane kou deta. Alò, se tout kominote entènasyonal la ki kondane kou deta OEA kondane koudeta, Nasyonzini kondane koudeta, Linyon Ewopeyèn kondane koudeta. Eta Pascal Trouillot te rele entènasyonal la vin obsève eleksyon an. E entènasyonal la te dakò prezidan Aristide pase nan premye tou avèk 67 pousan vwa. Paske yo pa ka konprann yon prezidan pran pouvwa avèk tout popilarite sa, epi apre 7 mwa, apre 7 mwa sèlman pou lame a ranvèse l. Donk entènasyonal la di yo pa p dakò. Etazini bò kote pa l, alepòk se Jòj Bouch ki te prezidan Etazini. Kòm Etazini di li pa dakò, Jòj Bush envite Prezidan Aristide. Jòj Bush kondane koudeta. Jòj Bush ale pi lwen. Jòj Bush bloke kont Ayiti aletranje. E Jòj Bush pèmèt Prezidan Aristide fè retrè sou kont lan. Èske w konprann sa vle di? Sa vle di, pou Jòj Bush, pou Etazini, se Aristide ki toujou prezidan. Men moun ki avize konnen sa se ipokrizi. Wè, moun ki avize konnen sa se ipokrizi paske Cedras pa ka oze fon koudeta, Cedras pa ka pèmèt li fon koudeta san Etazini pa okouran, san aval Etazini. Etandone kominote entènasyonal la kondane koudeta, e menm kote a, OEA depeche yon delegasyon ann Ayiti pou vin eseye konprann sa k pase a. Tande byen wi, pandan ajan OEA yo ap negosye avèk kèk manm nan gouvèneman Prezidan Aristide la, e se konsa, sòlda debake nan ayewopò a, yo kraze rankont lan. Non sèlman yo kaze rankont lan, yo bat Kaplim. Kaplim se te majistra Pòtoprens nan gouvèneman prezidan Aristide la. Sòlda yo debake, yo kaze rankont lan, yo bat Kaplim. Se gras a yon ofisye ki fè yo pa touye Kaplim. Lè ajan OEA yo gade yo wè se konsa lame a kanpe, la a, yo pa gen chwa, menm kote a ajan OEA yo, yo pran avyon, yo antre Etazini, e rive yo rive Etazini, ansanm avèk prezidan Aristide, yo mete anbago sou peyi a. Ayiti sou anbago. Sa vle di, Ayiti pap ka fè komès libreman, Ayiti pap ka fè komès legalman avèk okenn peyi. Ayiti sou anbago. Etan done Nasyonzini, OEA, pa dakò koudeta a, e yo di yo pa rekonèt gouvèneman sa ki la a, ebyen, Jeneral Raoul Cedras, entèlijan ke li ye, kisa l fè? Li remèt pouvwa a a Palman an. Lè Cedras remèt pouvwa a palman, se yon mesaj li voye bay entènasyonal la. Se voye l voye di entènasyonal la li pa diktatè, li se demokrat. E menm kote a Jeneral Raúl Cedras mande palemantè yo pou òganize yon seyans ann asanble nasyonal pou li, seyans ann asanble nasyonal la, destitiye Preval, paske otomatikman prezidan pa la, se premye minis lan ki ranplase l. Premye minis Aristide se Preval. Se sa atik 148 konstitisyon an di. Donk, kòm se Preval otomatikman ki ranplase prezidan Aristide, e se sa k fè, se dras fè palemantè yo òganize yon seyans an asanble nasyonal pou li pou ka destitye Preval. Efektivman, palemantè yo destitye Preval. Lè yo fin destitye Preval, ki sa yo fè? Yo aplike atik 149 konstitisyon an. Atik 149 konstitisyon an di, oka ou gen vakans prezidansyèl, sa vle di oka ou prezidan an peche, prezidan an pa la menm, ebyen se nan kou kasasyon pou y al chache prezidan. Etan done prezidan kou kasasyon an la se Joseph Nérette, ebyen palemantè yo nonmen Joseph Nérette ki se prezidan kou kasasyon an, yo nonmen l prezidan. E aprè sa, yo chwazi Jacques Honorat kòm premye minis. Donk kounya gouvèneman an monte. Gouvèneman Nérette Honorat. Sa vle di kisa? Prezidan Aristide deyò, deyò nèt, Cedras monte gouvèneman l. Kominote entènasyonal la di gouvèneman sa k monte la, yo pa konnen l. Sa vle di kisa? Entènasyonal la, Nasyonzini, OEA, yo toujou kenbe anbago a sou Ayiti. E OEA di pou anbago a leve, fòk desizyon an li pran ansanm avèk Prezidan Aristide. Paske se Aristide yo konnen kòm prezidan. E Prezidan Aristide bò kote pa l tou, li di li pap negosye avèk gouvèneman Nerette Honorable. Si gen pou negosye, se avèk paleman E se konsa yon delegasyon palmantè ki gen nan tèt li prezidan sena Dejan Belize ale Washington pou al negosye avèk prezidan Aristide. E finalman apre yon semèn diskisyon, yo rive jwenn yon antant. 23 fevriye 1992, yo siyen yon pwotokòl dakò a Washington ki pote non pwotokòl dakò Washington. Daprè pwotokòl dakò sa a, palmantè yo aksepte pou Prezidan Aristide retounen ann Ayiti. E Prezidan Aristide bò kote pa l ap akòde amnisti a tout moun ki te patisipe nan koudeta. Amnisti sa vle di moun sa yo ki te patisipe nan koudeta a menm lè yo te fè krim yo p ap pouswiv yo devan tribinal. Men yo antann yo tou pou yo fòme yon gouvèneman antant nasyonal. Nan gouvèneman antant sa a, se palmantè yo k ap prezante prezidan Aristide yon lis. Se nan lis sa a prezidan Aristide dwe chwazi premye minis lan. Efektivman, palmantè yo prezante prezidan Aristide yon lis ki gen 2 non. Se Marc Bazin ki se prezidan MID, alò MID se yon pati politik. E René Théodore ki nan tèt mouvman kominis yo an Ayiti. Nan de non yo prezidan Aristide chwazi René Théodore. Li pa chwazi Bazin paske prezidan Aristide konnen Bazin se yon eleman ameriken, se yon pyon ameriken. Kiyès Bazin ye? Bazin se ansyen anplwaye Bank Mondyal. Pa bliye Etazini te deja fòse Jean Claude an 1982 nonmen Bazin minis finans. Kisa nou pral konstate? Ebyen le fè ke prezidan Aristide pa chwazi Bazin li chwazi René Théodore sa se deja youn nan eleman ki pral koze echèk Pwotokòl dakò Washington nan. Delegasyon palmantè yo kite Etazini rantre an Ayiti. Efektivman, kou yo rive an Ayiti, Jeneral Raul Cedras di li menm li pa konnen pwotokòl dakò sa k sot siyen an, li pa t voye moun al siyen pou li. Paske se Cedras ki gen lapolis, ki gen lame, ki gen tout enstitisyon yo sou kòmandman l, depi l pa dakò yon bagay, li p ap ka pase. Cedras di li pa dakò pou se OEA, Nasyonzini, pou se blan an k ap mete n chita. E ki sa Cedras konkli? Cedras di, Donk se nou menm ki pou met ansanm pou jwenn solisyon nou ant Ayisyen. E nan konsa Cedras òdone gouvèneman Néret Honorat pou òganize yon rankont nan Vila Dakèy E 3 pati ki konsène nan kriz la dwe nan rankont la. 3 pati ki konsène se palman, palè nasyonal, lame a. 3 pati sa yo dwe voye reprezantan yo nan rankont la. E finalman, apre yon semèn diskisyon, yo siyen yon akò ki pote non Akò Vila Dakèy. Dapre akò sa a, yo rive fòme yon gouvèneman antant nasyonal, e kiyès yo chwazi pou dirije peyi a kòm premye minis, se Mak Bazin. E sa k fè n di w, lè Aristid pa t chwazi Bazin kòm premye minis nan de non palmantè yo te prezante l la, se deja youn nan koz echèk pwotokòl dakò Washington nan. A travè gouvèneman Bazin an, se la a pwodiksyon nasyonal la li pral kraze, kraze plat. Gouvèneman Bazin an bay franchiz a tout komèsan. E sa k dwòl la, menm moun ki pa komèsan, yo ba yo pèmi pou antre machandiz sou teritwa, yo ba yo pèmi enpòtasyon. Yon sitwayen antre 250 mil kès lèt, li pa peye dwàn. Alòske sou teritwa a te deja gen lèt, te deja gen mayizlena. Lè w achte vin vann, ou pa kreye anplwa. E se menm bagay la k pral rive pou minotri. Farin rantre sou mache a, men minotri ki bay plizyè milye moun travay, fè fayit. O dènye moman, konpayi a pral oblije fèmen. Siman Dayiti menm bagay. Asyeri Dayiti menm bagay. Men kijan leta antre nan konplo avèk enperyalis ameriken an prensipalman pou detwi pwodiksyon nasyonal la. Donk chwa Bazin an se yon chwa kalkile. Se pou aplike politik neyoliberal la. Men sa rive tout tan. Enperyalis la konn mete yon moun nan tèt peyi a pou aplike politik li. Moun nan konn gen ti gout konsyans. Bazin rive nan yon sitiyasyon li pran konsyans. Wè, Bazin rive nan yon sitiyasyon, li pran konsyans paske li wè krim nan twòp. Krim nan twò grav, krim nan twò kriyèl. E se konsa, 8 me, nan okazyon fèt Sen Michèl, Bazin di li pa dakò. Li di li pral mete lòd nan ekonomi an, li pral mete lòd nan finans lan. E touswit apre, Bazin revoke 4 minis. minis finans, minis ekonomi, minis kominikasyon, minis travo piblik. Ki dwa Bazin pou l revoke minis? Eske Bazin te nonmen minis? Se mete yo mete w nan kad yon politik, kòm ou te bezwen chèf, yo mete w chèf, jwi ti privilèj ou. Sa rive anpil chèf deta. Sistèm nan fin mete yo chèf, epi yo rive nan yon sitiyasyon, yo wè sa k ap fèt la twò grav, yo deside kanpe anfas sistèm nan, men ou konnen yon grenn bagay ki pral rive w. Swa yo revoke w, oubyen yo fizye w. Bazin revoke 4 minis, minis yo kanpe, yo di bon, yo di bon Bazin revoke n, bon nou menm nou p ap sèvi a Bazin. E finalman 8 jwen, yon mwa jou pou jou, Kòtèj ki konn vin chache Bazin pou mennen l nan palè a, kòtèj la pa vini. Bazin kòm politisyen, li gentan konprann, menm kote a, pou l pa parèt twò lèd, li remèt demisyon l. Men se oligachi a, se enperyalis la ki mete w sou pouvwa a. Ou panse ou ka vin defann enterè Ayiti? Ou fè fot. Bazen pase anviwon yon ane nan tèt peyi a. Donk kounye a apre revokasyon Bazen, Nasyonzini avèk OEA ranfòse anbago a sou Ayiti. Kounye a yo mete yon anbago petwolye inivèsèl. Sa vle di gaz pa gen dwa antre nan peyi a. E kòm se Ayisyen avèk Ayisyen ki te bay nesans avèk akò Vila Dakèy la, entènasyonal la t ap obsève. E sitou Bazin gen yon renome entènasyonal. Men kounye a, avèk revokasyon Bazin, e se sa k fè Nasyonzini avèk OEA pran desizyon yo ranfòse anbago a sou Ayiti. Bagay la vin konplike, paske pandan OEA avèk Nasyonzini mete anbago petwòl sou Ayiti, Etazini koupe viza tout otorite nan leta. Sa vle di otorite nan leta pap ka antre sou teritwa ameriken. Non sèlmen Etazini koupe viza otorite nan leta, li koupe kont yo. Bagay sa chofe Cedras. Tèt gouvèneman cho, tèt palmantè cho. Mesye yo pa konn sa pou yo fè. Palman rapidman reyini, yo di Cedras pa gen lòt chwa. Ou oblije al negosye avèk prezidan Aristide. Palman di Cedras ou oblije aksepte pwopozisyon Dante Caputo. Dante Caputo se reprezantan Nasyon Zini, an menm tan li se reprezantan OEA. Dante Caputo te gen tan fè Cedras yon pwopozisyon, li te mande Cedras pou al negosye avèk prezidan Aristide. Cedras ki te santi l tèlman konfòtab, li te di l pa pral negosye avèk Aristide. Men kounye a, Nasyonzini avèk OEA met anbago gaz sou Ayiti, Etazini koupe kont yo, li koupe viza yo, la a Cedras pa gen chwa. Cedras pa gen chwa, li oblije al negosye avèk Prezidan Aristide. Cedras pa gen chwa, li oblije al negosye avèk Prezidan Aristide. E se konsa, 26 jwen 1993, yon delegasyon ki gen nan tèt li Jeneral Raoul Cédras kite Ayiti pou al rankontre avèk Prezidan Aristide. Rankont lan pap fèt kote moun ka vini, piske dyaspora ayisyen an Etazini, yo kanpe y ap tann Cédras, y ap tann Cédras pou yo salanbe l. Men otorite ameriken yo ki gentan wè si yo fè rankont lan kote ayisyen ka vini, bagay la ka dejenere nan men yo. E se konsa otorite ameriken yo deside pou yo fè rankont lan nan yon zile, yon ti il nan lanmè Nouyòk, prensipalman nan zòn Manhattan. Zile sa a pote non, an anglè, Gouvènèz Island, an kreyòl ki fè Zile Gouvènè yo. Se la a, otorite ameriken yo deside pou Aristide rankontre avèk jeneral Raoul Cedras. Sa vle di yon kote popilasyon pa p gen aksè pou yo rantre. Nan rankont sa a, prezidan Aristide pa p rankontre fas a fas avèk jeneral Raoul Cedras. Paske prezidan Aristide sèmante. Li pa vle rankontre avèk Cedras, li pa vle wè moun konsa menm anfas li. Paske yon moun li nome jeneral an chèf lame a, ki trayi l apre 7 mwa, Aristide di l pa gen dwa rankontre a moun konsa. Se Dante Caputo k ap sèvi entèmedyè ant prezidan Aristide e jeneral Raoul Cedras. Sa vle di se Dante Caputo k ap pran nan men prezidan Aristide pote bay Cedras, k ap pran nan men Cedras pote bay prezidan Aristide. E finalman apre yon semèn diskisyon, yo rive siy yon akò ki pote non Akò Gouvènè Zairè. Dapre akò sa a, Jeneral Raoul Cédras aksepte pou Prezidan Aristide retounen an Ayiti. Men, Prezidan Aristide bò kote pa l ap akòde amnisti a tout moun ki te patisipe nan koudeta. Moun ki te patisipe nan koudeta a, yo pa pouswiv yo devan tribinal menm lè yo te fè krim. Se sa yo rele amnisti. Men, Prezidan Aristide di tou, anvan l vini, fòk Cedras kite peyi a. Li pap santi sekirite l garanti si Cedras la. Prezidan Aristide di tou anvan l vini, fòk Nasyonzini voye yon misyon ann Ayiti pou vin mete sekirite nan peyi a. E misyon sa a pote non MINIA, Misyon Nasyonzini pou Ayiti. E yo deside dapre akò gouvènè Zaïne-Land lan, Prezidan Aristide ap retounen nan peyi a 30 oktòb 1993. Gen lòt bagay ki di nan akò a. Prezidan Aristide mande pou kraze KEP a epi anile eleksyon KEP a te fè a. Marc Bazin, lè l te Premye Minis, li pran pouvwa, l te monte yon KEP epi l te fè yon eleksyon. Li te fè eleksyon pou te ka renouvle yon tyè nan Sena a. Men se te yon bagay ki te mal fèt, ki te fèt andeyò lalwa. Wè, se tou senpleman Bazin te vle yon majorite nan Sena a. Donk, Prezidan Aristide di, 9 senatè sa yo ki te soti nan eleksyon pou renouvle tyè sena a, Bazin te fè a, donk, fò yo voye yo ale. Cedras aksepte. E piske kounye a, Prezidan Aristide avèk Jeneral Raoul Cedras jwenn yon antant, ebyen, yo deside, Nasyon Zini deside pou leve anbago petwòl li te mete sou Ayiti a. Yon fason pou kapab fè mizanplas pou Prezidan Aristide retounen. Yo deside tou fòk gon gouvèneman antant nasyonal. Sa vle di, Prezidan Aristide ap chwazi yon Premye Minis e Palman dwe ratifye l. Men, tout bagay sa yo pa ka fèt si politisyen yo pa antann yo, si tout aktè yo pa antann yo. Se egzakteman atik premye akò Gouvènè Zaïneg lan. Atik premye a di, Fòk tout politisyen yo, tout moun ki enplike nan politik yo jwenn yon antant. E se egzakteman sa ki pral debouche sou yon lòt rankont ki fèt 14 ou 16 jiyè 1993 Rankont 14 ou 16 jiyè a, ebyen, se yon rankont ki fèt antre tout aktè politik yo pou yo ka inifye fòs yo. Paske, yo divize. Prensipalman palman an. Palman an te divize. Palman an te divize. Te gen yon blòk ki ta jwenn Cedras. Blòk palmantè sa yo, yo pote non Alyans pou korezyon palemantè. Blòk sa a, yo t ap kore Cedras, yo t ap kore koudeta. Pami yo te jwenn Joseph Lambert. Te gen yon lòt blòk ki pote non Blòk Konstitisyonalis Anti-Kòripsyon. Blòk sa a ou jwenn prensipalman se palmantè ki soti nan pati FNCD a. FNCD, pati pwòch Prezidan Aristide. Sa vin fè te gen de biwo. Te gen yon lòt blòk palemantè ki te plizoumwen net. Blòk sa a te pote non Blòk Sosyalis. Majorite palmantè yo soti nan pati PAMPRA, Pati sa a te gen Sè Jil nan tèt li. Sa fè, politisyen yo divize, palman an divize. Rankont sa a fèt 14 ou 16 jiyè 1993, kote tout politisyen yo reyini Nouyòk e finalman yo jwenn yon antant, yo siyen yon akò ki pote non Pak Nouyòk, yo aksepte, palmantè yo prensipalman, pou yo inifye fòs yo ansanm e yo rive fon sèl biwo nan palman an. Lè Prezidan Aristide chwazi Robert Marval kòm Premye Minis, yo tout met ansanm, yo ratifye. Pwotokòl dakò Washington nan siyen. Pak New York la siyen, donk kounye a rete pou fè mizanplas pou debleye teren an pou Aristide ka retounen. E Cedras pral kanpe an kwa pou akò gouvènè Zaniolo lan pa aplike. Cedras kanpe an kwa. Cedras ta dwe yon sekirite nan peyi a. Li fòme yon kò paralèl avèk lame a ki rele frap. Fwon revolisyonè ame pou liberasyon Ayiti. Frap. Se gras tablo sistèm tèren. Moun pa ka pale. Gouvèneman Maval la pa ka aplike desizyon li yo. Tout desizyon Maval pran, desizyon pa ka abouti. Maval mande pou kraze KEP a anile eleksyon an. KEP a rete la nan lokal vila dakèy. Alòske vila dakèy ta sipoze Kote premye minis lan ta dwe mete biwo li? Kaye P a rete la? E Cedras pa akonpaye gouvèneman an pou fòse Kaye P a kite Vila Dakèy? Gouvènman pran desizyon pou fèmen tele nasyonal, tout anplwaye yo vini chak jou, donk yo rete la y ap travay. Sa vle di aksyon gouvèneman yo pa ka abouti piske Cedras pa avèk gouvèneman. Gouvènman pran desizyon pou revoke prezidan kou kasasyon an ki se Emile Jonassaint. Emile Jonassaint rete nan fonksyon l. E sak dwòl la, anpil minis oblije pa ka rete nan peyi a tèlman y ap sibi presyon. Ensekirite ap blayi sou tout peyi a. Bagay la pral dejenere, se 11 septanm 1993, 11 septanm, lavalasyen yo pran randevou nan legliz Sakre Kè Ti Jon. Donk, se yon dat yo toujou selebre, se dat konstitisyon. Youn nan militan lavalasyen ki se Antwàn Izmeri, Antwàn Izmeri se yon komèsan. Donk, pandan mès la ap selebre, nèg frap antre anndan, yo pran Antwàn Izmeri, Trennen l sou lakou a, yo fizye l. Donk la a se yon gwo kou Aristide pran. Non sèlman misye se yon gwo militan, li toujou nan manifestasyon, nan grèv, men se youn nan moun tou ki gen kapasite pou finanse mouvman yo. Donk la a Aristide pran yon kou. Mesye Cedras yo pa rete la. Yo pral fè yon pi gwo kou. 14 oktòb 1993, Guy Malaru ki se minis jistis, ebyen pandan l soti nan biwo li, li pran nan anbiskad, e la yo fizye l. Ensekirite a vin depase, moun pa ka pale. E se pou rezon sa prezidan Aristide te deside fòk Nasyonzini voye yon misyon an Ayiti, paske l te di l pap ka vini san pa gon misyon Nasyonzini pou vin tabli sekirite nan peyi a. E Sa nou note, sa nou note, twa jou anvan yo asasine Guy Marary, swa 11 oktòb 1993, premye kontenjan sòlda nan kad misyon Nasyonzini ki se Minea te vini pou debake ann Ayiti. Yo te anbake abò yon bato ameriken ki pote non Alan Quanti. Cedras te voye mesye militan li yo, mesye frap yo sou bòdmè a, sou waf la, pou al anpeche bato a debake sòlda l yo. Sa te pase 11 oktòb. E tou swit apre 3 jou, yo asasine Guy Malary. Sa vle di ki sa? Asasina Guy Malary a vle di prezidan Aristide pap ka retounen. E finalman, 30 oktòb pase, prezidan Aristide pa retounen. Kounye a, lè Aristide pa retounen, Dante Caputo ki se reprezantan OEA e Nasyon Zini, envite tout aktè politik yo nan yon rankont nan Otèl Christophe, 5 novanm. Cedras di li pap vini, e Cedras pa ale. Lè Cedras pa ale, ebyen eh Dante Caputo vin wè. Donk, misyon l fini, paske li tap batay pou prezidan Aristide retounen, Donk prezidan Aristide finalman pa retounen, ebyen Dante Caputo kite peyi a, li ale. E pandan Dante Caputo kite peyi a l ale, Etazini li menm li pran dosye a an men. Li depeche pwòp reprezantan l an Ayiti. Kounye a se anbasad ameriken k ap mennen dosye a. Anbasadè ameriken an, misye se Alvin Adams, yo te bay li pote non Bourik Chaje e se li menm ki mande palmantè yo pou fòme yon delegasyon pou al rankontre avèk Prezidan Aristide. La a nou an fevriye 1994 e yon delegasyon kite Ayiti pou al rankontre avèk Prezidan Aristide, Etazini. Pou ki sa? Pou jwenn yon akò pou Aristide ka retounen. Aristide di li menm li p ap siyen okenn akò ankò. La prezidan Aristide li fikse pozisyon. Men ki sa k pase? Pandan delegasyon palmantè yo al negosye avèk prezidan Aristide, Bèna Sansarik antre nan palman, li akapare palman, li fòme biwo pa li, Bernard Sansaricq se senatè nan depateman Grandans, li eli tou anba banyè FNCD, men li trayi. Menm jan avèk Thomas Eddy Dipiton, li trayi. Bernard Sansaricq, li pran palman an otaj, li fòme pwòp biwo pa l, lè l fin fòme biwo pa l, li destitye prezidan Aristide, Tande byen, Bernard Cesari destitye Prezidan Aristide. Lè l fin destitye Prezidan Aristide, kounye a li aplike atik 149 konstitisyon an, l ale nan Kou Kasasyon pou al chache prezidan. Emile Jonas se ki te prezidan Kou Kasasyon, Bernard Cesari nonmen l prezidan. Ou sonje Bazin te fè eleksyon pou renouvle tyè Sena. Donk, Prezidan Aristide nan akò Gouvènè Zaïnèd lan te mande pou anile eleksyon sa. Bernard Cancari ki bezwen majorite pou ka lejitime aksyon li an, li resisite palmantè sa yo. E se avèk yo menm li rive nonmen Emile Jonassaint Prezidan. Donk, piske se konsa Bernard Casares fè l, ebyen, Nasyon Zini an avèk OEA, la yo pa ka ret ap gade. Yo di nèg sa yo se nan betiz y ap pase moun, donk yo pran desizyon pou mennen Aristide tounen avèk yon entèvansyon militè. E finalman 19 septanm, sòlda ameriken debake sou teritwa a. Sòlda ameriken te kite teritwa a an 1934, 19 septanm, Politisyen ayisyen ki pa ka antann yo, politisyen ayisyen k ap chache enterè, k ap batay pou pouvwa, enben yo pèmèt twoup ameriken vin debake sou teritwa 19 septanm 1994. Lè l tande ameriken ap debake sou teritwa, Cedras te gentan rekriton pakèt jenn gason, fè y ap antrene. Men se sa w antrene sou plas piblik, sou chandmas yo te wè yo. Donk anpil jenn gason ta ale nan antrènman, yo filme yo, pase yo nan televizyon, yon fason pou Cedras montre Etazini men sa k ap tann li. Sèt yon pwopagann. Ame ki ale nan lokal frap, sòlda ayisyen yo mete yo kouche, mache sou yo. Menm jan yo te fè an 1915. E finalman, 15 oktòb 1994, Prezidan Aristide retounen nan peyi a. Akonpaye avèk Sekretè Deta ameriken, kèk manm Black Caucus, Prezidan Aristide retounen. Li fè 3 zan an egzil. Etazini planifye l konsa. Yo fè Prezidan Aristide monte desann, mache, siyen akò, akò sou akò. Etazini vle tou senpleman montre Prezidan Aristide se li k chèf Donk si l pa deside, pa gen moun ki ka deside. OEA avèk Nasyonzini ap mennen deba, Etazini montre Prezidan Aristide OEA avèk Nasyonzini pa anyen. Donk se li ki gen dènye mo. Efektivman, kou Etazini pran dosye a an men, dosye a rezoud. Men, pou dosye a rezoud, fòk Etazini jwenn enterè l. E ki enterè Etazini jwenn? Li pap janm mennen Prezidan Aristide retounen san Prezidan Aristide pa bay garanti. E prezidan Aristide bay garanti. Menm lè w tande Bill Clinton pran desizyon pou mennen Aristide tounen, George Bush opoze, men Bill Clinton se pa renmen l renmen Aristide. Se toujou enterè Etazini. Aristide dwe bay sa l dwe bay. Sinon l pap retounen.